Bonswa tout moun e bonjou tout moun sa depan kote wap gade videyo sa e ben jodi a se lendi 19 desanm ane a preske fini ane a pa manke anpil ankò e manke On 20, on 12 jou konsa pou l fini. E, mwen vin la pou m di Ayisyen, Ayisyen yo, e, kite ouvri pòt fontyè a. E pa ouvri non, kite kraze pòt fontyè a. M bat bravo pou yo, paske se yo menm. ki fè lòt nasyon ap pase nou anba pye jounen jodi a. E m ri avèk yon Ayisyen k ap di Ayiti ap chan, o Ayiti m cheri a, gen yon jou l ap chanje kanmenm. Ayiti pa p chanje paske nou pa p chanje mantalite nou. Mantalite nou pa bon. Nou sòt, nou egare. Alò, yon fwontyè ki reprezante peyi nou, nou pito al pran mil goud, mil pèso nan men dominiken, pou nou pase drapo peyi nou anba pye. Kounya la koudem Ayiti ap chanje? Non, Ayiti pap chanje. Bon, m pap al pi lwen avèk ou. Komisè Muscadin kite yon seksyon lal nan yon lòt seksyon lal chache yon bandi. E Komisè Richemond di Muscadin pa gen dwa antre nan seksyon nan. Sa se bagay lontan kounye a Ayiti pa gen afè seksyon ankò paske bandi yo pa gen seksyon. Ok. Ki sa ministè lajistis la fè? Ministè lajistis la li fokis nan bagay Muscadin fè a? Men l pa wè ke baryè ayisyen kraze, pou ki sa l pa ale chèche moun ki te kraze baryè a, ki te lage l nan rivyè masak la, ki jete l la, ki pran drapo peyi a, ki pran dinite peyi a, yo pase l anba pye, pou ki sa li pa chèche fè lalwa avèk moun sa yo? Poukisa se Muscadin nou pral wè a la ministè de la jistis? Sou ka wè Muscadin, mwen te ka wè sa k pi enpòtan an tou. Baryè peyi nou an, drapo peyi nou an, fwontyè peyi nou an. Yon gwoup endividi ale yo pran sizo yo koupe kadna yo kase chèn nan yo pran yon kann tè yo pouse baryè a yo pran li kraze si yo te kitel atè ankò sa pata fè anyen non yo prann yo lansel nan rivyè masak ministè de la jistis si wap fè lwa ou ta dwe wè sa yo tou ministè de la jistis monchè Peyi sa lè yon ayisyen di lap chanje se rim wi nou lontan lontan nou te konn ap kritike dominiken yo lè yon moun ap di dominiken rasis dominiken pale wè ayisyen m te panse se vre non non non non se pa dominiken ki pale wè nou se nou menm ki pale wè tèt nou e nou menm ki pale wè ayisyen parèy nou paske kòman nou se nou menm zile Nou menm zile youn bon youn lòt la pa bon non nou tròp nou pa bon tròp ayisyen chanje mantalite chak kote nou pase ap fè ap fè moun kouri dèyè nou mwen menm ayisyen frèm yo. Chanje mantalite nou. Chanje mantalite mandyan nou. Mantalite mandyan sa nou gen an. Mantalite ti grangou sa nou gen an. Chanje li. Fwa ta di nèg la al lekòl, fwa ta di li pa janm al lekòl. Nèg la di li konn li, fwa ta di li pa janm konn li. Chanje mantalite mandyan sa. Sispann pran mil goud pou nou kraze peyi a ni entènasyonal ni nasyonal. Esèl Ayiti t konsa, Bondye papa m nan. M anvi di Bondye poukisa w te kreye Ayiti. Min Bondye kreye kreye tout pe tout moun avèk don yo avèk richès yo sèw menm di konn sòw vle sòw pale ayisyen yo pale pou ayiti pwogrese yo pito kraze li pi al fè lòt byen lòt peyi e pwoblèm pa yo pwoblèm pa yo men ayiti a men lè bon lèm tande ayisyen ap di konsa oo Bondye ap fè ayiti bon kanmenm e rim wi non ayiti pa gen bon vre ankò tande Bondye beni nou amèn.